Malandra pou pou pou fanatik kap tande la pale nou enpe kòman toune pari a te ye pou djakout kòman sa te ye.
Bon efektivan nou te fè yon toune a pari e nou te fon bal lyon ki pat pran ok lyon an pat vrèman pran paske lèm mande nèg yo sak pase yo dim nan klèb kote nou tap fèl la son klèb kote yo fè salsa. Gwoup Tradisyon chak samdi se pou la premyè fwa yo fè konpa la, zanfo sa pat mande men espas Chevèy la nou te fè yon trè bèl fèt. Trè byen, sa vle di ke dezyèm dat la te bon? Dezyèm bal la, wi dezyèm bal la yon trè bèl fèt men se yon kote ki ka kenbe plis ke 5000 moun. e lè w fè yon vè de vin moun ladan e li pap li pap plen e sa w konprann Mhmm men nòmalman nou fè yon trè bèl fèt. Nou wè te gen mizisyen ki te absan, gen anpil moun kap mande sak pase, eske Didi pa nan djaz la ankò, nou wè son lòt bagay, ou menm ki se manadjè djaz la ki sak pase ki fè ke te gen de twa mizisyen ki ki ki absan spesyalman Didi Santana pou moun kap mande sa. Bon se Didi pat la se vre Didi te gen yon pwoblèm, pèmi pou vwayaje li ta pral fini le 3. E si l te deplase kite Etazini, premye an t ap fini depi antan l an Frans, li pa t ap ka retounen, paske yo te sipoze renouvle l. Anbasad Defans te ban nou reta, kòm misye te pati depi nan vandredi, li te gentan monte pou l te gentan fè sa. Malerezman, paspò li a ki te nan konsila fransè a, se nan lendi, se nan madi yo ban nou li, se sa ki te koz sa. Men tout bagay anfòm, lapòt Dyaza ouvri an konplè wikenn sa a, e bonswa. Weekend sa Boston nou konnen ke son dat ki vreman enpotan pou Djakout, klass Djakout number one koman sa prepare eske tout preparatif yo gentan fin fèt pou Djakout monte Boston pou l ke lal fè tandem sa. Bon wi son bèl tandem wi son bèl fèt klass Djakout tout moun konnen tout moun ap tann sa pa bliye nou te rate fèt sa deja la mwen kwè se te mwa desanm yon bagay konsa. E bèl pasaje sa a sèt fwa si li privilejye e dè demen tout mesye ap pran avyon pou y al prepare y ap monte dè demen ou wè nèg yo pran sa trè oserye dè demen tout djaz la ap deja Boston pou al prepare pou al fè repetisyon pou al prepare bal la nòmalman samdi pou yo ka bay moun yon bèl anbyans. Nou panse ke ap gen chans pou pa gen absan nan sware sa a? Kòman?
Èske w panse p ap gen absan? E non djaz la plòk granmoun la. Bon bagay. Antouka, m panse ke se yon bagay nou prepare pou li, se yon bagay ke Djakout pap pran a la lejè. Nou konnen chak afwontman klas Djakout nan bann li pa janm piti. M panse ke tout bagay yo nou pral pran sa trè o serye paske klas klas Djakout lan se pa yon senp afich li ye non. Wi, nou konn sa trè byen, nèg yo konnen e klas se pa nenpòt ki djaz li ye tou, tout moun konnen l, ou konprann. E lè w gen yon djaz ki te byen. Bon Richie, El Pozo e tant dot ankò se bagay serye. Se sak fè nèg yo konsa trè o serye tou janm di w la depi demen nèg yo ap deja monte pou yal prepare yo. Epi nan lendi nou gon bèl bouyonnay tou pou moun ki Nouyòk yo. Epi 24 fevriye tou gen yon kout tank Miami ansanm avèk Ram e Ti Franswa ki se yon trè bèl fèt ki ap fè alokazyon de bagay kanaval. Men an tèm de pwodiksyon eske djaz la ap tou rete pou li jere pwodiksyon l Anpil moun plenyen pou pwodiksyon djakout ki vrèman delese. Nèg Bobo la gen yon ti bagay la pou moun yo bat bouch yo toujou paske yo bezwen sa. Ki sa w gen kòm enfo an tèm de pwodiksyon nan djaz la? Bon, sa ou konnen pwodiksyon an se mayestwo a pou mwen, se Ti Pouce, se Roro, se mesye yo, mwen m pa ka konnen men m konnen mesye yo gen tout mizik pare deja e m panse ke nan jou k ap vini an mwa k ap vini yo la kanmenm mesye yo pral travay pou ka mete sa ap mete deyò a mwen konn sa mpa ka baw enfòmasyon de li e lèw jwenn maestro a ou jwenn Roro, ti pouch, nèg sa yo, Didi, Naken se yo ki ka baw enfòmasyon pou pwodiksyon an sèl sam toujou mande yo toujou dim mizik yo pare e yap tann Roro pòkè pou yo fè sa yo ap fè a. Trè byen.
Anske a travay avèk sante djaz la, tout nèg anfòm, tout bagay anfòm anndan djaz la? Tout nèg anfòm, tout nèg an plèn sante, ou konnen yo an plèn sante men ou konnen mizisyen an depi lap antrene li pa jwe se menm jan ak foutbolè a ou konnen lap repete yo pa jwe. E sa ki an deranje yo men sèt fwa si nou demare nou demare pou pi bon gras a Dye. Trè byen. Mèsi anpil Mana. E m panse si gen evolisyon nan enfòmasyon yo w ap fè n konnen. M ap fè w konnen si gen yon chanjman.